Mezanmi move nouvèl dwèt sou bouch pou prezidan Michel Martelly ki te gen pou antre an Repiblik Dominikèn vin jwe nan dat ki tap 14 me 2021 an ebyen Repiblik Dominikèn pa aksepte li mete pyel nan peyi a pou vin jwe. Koute epi map vini.

An duplicado la pobreza de Haiti. Avan mwen rive pi lwen mwen gen yon kesyon pou ou. Lè yon moun fè w desepsyon kòman w santi w? Desepsyon se yon nan bagay ki ka fè w pa konn ki pye pou leve mache. Desepsyon se yon nan bagay ou gen dwa te chita wi fòk ou leve pou w ale kote w prale a ou pa santi w ka leve. Ou gen dwa te kouche ou tou mouri menm si w gen wont. Mezanmi pa bliye ou sou kanal Bloudjinipe ki antre lakay ou avèk yon nouvo videyo e ki se yon diferan videyo. Men avanm rive pi lwen map pran yon ti tan poum remèsye chak grenn abòne e map di ou menm ki rankontre chanèl sa pou premye fwa tanpri silvouplè pa neglije abòne avèk chanèl la pou nou E pa bliye bay video sa yon like pou nou kounya pou ankouraje nou poun pote plis video e lèw fini pa bliye kite yon kòmantè di kisew kisaw panse de evènman sa Nou gen ex prezidan tout ayisyen dan le mond antye kise Michel Martelly kite gen pou antre an Repilik Dominikèn vin jwe dat ki tap 14 Me 2021 an. Ebyen, kòm nou konnen antanke yon prezidan, antanke yon atis, menm jan tout lòt atis fè l, li pa dwe antre nan peyi a san l pa jwenn otorizasyon gouvènman peyi a. Ebyen, li te ekri peyi an pou yo te ba l yon repons. Ebyen, repons lan se non, yo pa aksepte. Repiblik Dominikèn pa aksepte Prezidan Michel Martelly antre nan peyi yo a. Rezon, Yo trete misye te tankou yon chyen, tankou yon moun yo pa bezwen. Paske, daprè deklarasyon yo, se Prezidan Michel Martelly ki mete peyi Dayiti jan l ye la a jounen jodi an. Se ex prezidan Michel Mateli ki mete pèp la nan grangou nan mizè sa yo ye jounen jodi a. E yo menm arive site lajan petro karibe a ki kòmanse gaspiye depi se sou gouvèneman Michel Mateli a. Mezanmi sa ki pi bèl la yon remak kem fè. Ou imajine w, yo vin bay èks prezidan Michel Martelly repons a demand li an jis nan dènyè minit yo, kote l ap konte jou pou l vin jwe nan peyi a. Sa vle di yo kite l fè kòve, fè tout repetisyon ki posib, lè l konnen l pral vin antre nan peyi a, yo di l, non, ou p ap vini. Yonn nan bagay m ap imajine jounen jodi an, kijan Michel Martelly santi l? Kalite desepsyon sa, kalite wont sa, kalite refiz sa, kòman l santi l nan moman yo la? E yonn nan remak ke m fè tou, sa k pase a m pa di mwen kontan non, men s on egzanp pou tout nèg ki nan pouvwa yo. san disteksyon. Pou tout nèg, depi kòmanse nan prezidan jis rive nan depite, pou tout nèg ki nan paleman yo. Pou yo konnen lè yo sou pouvwa, yo sipoze mennen bak yo byen, paske tout lòt peyi ap pran nòt de yo. E tou, gade yon santans prezidan Michel Martelly te prepare sou tèt li san l pa t menm imajine si Repiblik Dominikèn t ap pran nòt pou li e si yo t ap prepare yon po kann ak tout foumi pou li. Pa gen moun ki ta imajine Prezidan Michel Martelly ta pran kalòt sa nan men gouvèneman Repiblik Dominikèn lan. Mwen m pa t panse sa, e ou menm ou te panse sa? Alò sa a se yon egzanp. Si Repiblik Dominikèn fè sa, yon jou, humm, Etazini ka fè sa tou. Hein? Nou pa panse sa? Nou pa panse anpil lòt gwo peyi ka fè sa, ka fè yon prezidan, yon moun ki te sou pouvwa, ki te fè pèp la yon abi, ki te maltrete peyi l, ki kite yon move tras de jenerasyon an jenerasyon pou peyi Dayiti, nou pa panse anpil lòt peyi ka fèmen pòt sou yo? Cadio pa bezwen ki cadio nan mòd Natacha pati chyen hahahaha antouka menm sim ri sepa paskem kontan men anverite anverite mpap bal opinyonm non men mpran anpil leson mpran anpil nòt humm mnote anpil e ou menm ki remak ou fè kisaw note ki leson ou tire parapò a desepsyon sa. Repiblik Dominikèn fè Michel Martelly an. Se te yon plezi. Bloudjini pete lakay ou avèk videyo sa. Abòne, pataje, layke, kòmante pou nou kapab ankouraje m pote yon pi bèl videyo e yon pi bon enfòmasyon.